Madam mesye bonswa, byenvni nan emisyon ke w renmen anpil lan, emisyon k bay tèt li objektif pou sèvo lan ki se Bouyon Kreyòl. Jodi a nan Bouyon Kreyòl nap resevwa mesye Duclair Kendy ki se Tawològ e Esenye. Avèk li nou pral devlope tout sa k genyen nan Tawoloji an, nou pral devlope tout sa ke nou ta dwe konnen poutèt ke nou pa konnen. N ap jis pran yon kout poz epi n ap retounen pou nou pale avèk Kendy. Jan nou te di nou an, jan n te anonse nou an, nou retounen nan emisyon paw lan, Bouyon Kreyòl, pou n al pale ak Kendy, pou l al pale avè nou, devlope avè nou tout sa ki genyen nan Tawoloji an. Kendy, se yon plezi pou n resevwa w nan Bouyon Kreyòl jodi an, kanal 11 salye w.

S on mòd de vi pou rete an pè, amou, jistis e verite. E e Senyè, se pa yon mòd de vi ki fasil. E se menm jan Dye toujou di li, si w pa ka vin yon e Senyè, ou sipoze byen avèk yon e Senyè pou jwenn gras li. Jan m toujou ap di moun, e Senyè se Lepè, Vodou se Lamè. Apre sa, tout lòt sèk ou tande yo se lèzimen k kreye l avèk tanperaman pa yo, mès pa yo, ide pa yo, dil pa yo. Bras pa yo. M met nan e Tao an. Taoloji an. Ok.
Tao, e lè w wè Tao, Ta ki se lavwa, Wo ki se wayal. Ki sinifi chemen wayal. Lavwa wayal. Sorry. E Tao sòti nan Tora ki se lalwa de Dye. Lalwa ke yo te remèt Moyiz. Yeshu, m ap di Moyiz ki se Mòche. Ou konprann m pa tèlman renmen non nèg yo chanje yo. Mge ke Tao sòti ladann men Tao la depi sou faraon men faraon yo yo tap fè vodou sa li te rele a lepòk vodor men yo chanje yo rele vodou a lavni men li te de bouch a lorèy li potko ni sou papye ni sou kat jan li ye la.

Ou inyon avèk linivè, ou inyon avèk Dye, e li montre w tou 21 pòt pou ouvè pou ale vè Dye. Se pa jan ap pèdi nan legliz, yo vin fè bri tout sa, se pa sa yo, sa se dezòd. Ou konprann? Li vle di Tao, li pa t la pou te li avni moun. Se Jean Baptiste Aliette ki alyas ETA, ki se yon fran mason, esenyen, taològ. Mwen te salye se Jean Baptiste Aliet ki vin fè touch pal nan Tao a se menm jan ke m pat vin avèk e m bliye vin avèk touch pa m nan e chak moun ki inisye anndan Tao a li mete yon touch ladan l ou byen gen yon konesans ke li mete ladan l ki te la ke lòt Tao lòt pat wè ou konprann e men mo Tao a egziste an 1420 sa se non lè l vin definitivman rele Tao oparavan li se te yon de maj Ki ta pou rele yon maj la ou di sa kap pase kon mwen avni mye kon mwen se li di w sa. Men lè legliz e o debi e fen mwayenaj debi renesans yo tap detui tawològ yo nèg yo te oblije pran yon rezolisyon yo pat voye l an ekriti sou e kòm se an liv yo mete l e an imaj kòm se son ekriti vivan sa w ap gade la son ekriti vivan.
N ap retounen sou sa talè. Mètnan, èske m ka di yon tawològ se yon sòt de vwayan? Yon moun ki ka eksplike yon moun, men ki sa w ka devni nan lavi an, etc. Wi, se sa, se sa li fè. Tawo, meni, yon moun te ka konsilte yon tawològ tankou yon doktè. M pral fè yon pwojè la, m di a, kèt, ou konn sou dout pou fè yon bagay. Tawo ap ba w repons lan, wi. Èske m mèt pran fi sa a, ou kwè m ka avè l? Tawo ap ba w repons lan, wi. Èske m mèt vwayaje? Menm jan gen moun ki konn mande m èske ou wè ke m ap y ap kidnape m? E nan Tao ou pa ka bay manti non. Si se vre fò w di l li. Nenpòt jan repons nan yen fò w ba l se pa sa se ou k ap peye l. Ki vle di Tao egziste depi 500 zan. Ou pa bezwen pale w se yon egregò enòm. Mentnan poukisa Tao vin si enkoni, kòmsi poukisa Tao si enkoni nan istwa nou antanke pèp, antanke nasyon espirityèl ki ta dwe okouran de sa? Poukisa? Ou ap pale nasyon spirityèl, men se pa nasyon ayisyen. Bon, nasyon ayisyen trè spirityèl, si m pa manti. Wi, men spirityèl la, tout nasyon ta spirityèl, ou konprann mwen. Men gen yon ki ale ou de la. Ou pale de Ayiti.
Ayiti, dako. Tout moun, si ou konsil ton franmason, l ap di Ayiti son peyi vreman spirityèl. Spirityèl. Dare, depi menm apre endepandans nou, koman n te pran l. Donk la, nan ou wè zan. Spirityèl.
Ayiti spirityèl. Se moun ki spirityèl anndan l. Ou konprann gen moun ki spirityèl anndan l, gen moun ki pa spirityèl. Ayiti gen moun ki spirityèl, gen moun ki pa spirityèl. Bon, si w pa dakò sa non, men se pa tout Ayisyen ki spirityèl, mon ami. Non, alò, m te vle rive pou m di w Ayiti se yon tè mistik, w ap dakò avè m? Son tè mistik, ok, sa m dakò avè w.
Enben, se la m te vle rive, se yon tè mistik. Pou ki sa yon tè mistik tankou Ayiti, li si, li trè trè trè an reta pou n ta di nou okouran de konsèp sa a ki se tawoloji an? Men, Ayiti konnen tawo a, li konnen l sou yon lòt fòm, an n fè yon limyè pou mwen, vin fè yon limyè pou mwen.

Tout repons ke w, tout kesyon w poze a, tout repons ke w bezwen yo, se ou k pou w bat kat ou. Ou konprann? Men Tawa se yon egregò k la depi 500 zan, li gen yon gwo fòs dèyè l. Tout sa k gen 500 zan ap repete menm jan Jezi. Mo Jezi a, se yon bagay gen 500 zan degzistans. Men ou pa wè li fò, lè moun nan di Jezi o, li jwenn sa l bezwen paske li vin konstwi yon egregò. Li gen 500 zan moun ap pede rele Jezi, Jezi. Men Yeshua non se pa non l sa. Li rele Yeshua Mashiach. Non moun pa chanje. Pou nou retounen nan Tao an. Se menm jan Tao gen 500 zan. Li gen yon fòs ladan l. Yon fòs spirityèl, pozitiv. Paske Tao a li montre w pou ouvè 21 pòt ou gen pou ouvè yo pou ale vè Dye.

E Jezi Kris fè 40 jou nan dezè. Se pa 40 jou li rete nan dezè l ap gade w, l ap gade anba nou, l al pran fòmasyon. E Senyè n, Jan Batis, yo di, yo di s on moun fou, il a ete fòme dan le dezè. S on fòmasyon e Senyè n, paske lemonn pa vle wè e Senyè n. Sa e Senyè n vle, yo vle, ou gen 2 chemiz, m gen 3 pantalon, an n fè echanj. Yo pa vle lajan, yo pa vle zam, yo pa vle anyen, yo vle jan Dye vle l la. Nou viv an pè, amou. Jistis e verite. Yo rayi esenyè pou sa. Nèg kap dirije le mond yo pa vle wè esenyè sa fè esenyè son sèk kache se mwen k met tèt mwen deyò ayiti. Tout lòt esenyè ki la nan dèlma kote w la ou pap konnen yo. Ou konprann se mwen k met tèt mwen deyò paske esenyè yo yo m pa di yo pè non yon ti jan evakye de mond sa yo jere tèt yo paske yo tap pèsekite yo yo toujou tou rete nan kache.
Mètnan, èske lè w fè, lè w fè yon leson pou yon moun, èske moun nan vin di w, wi, egzakteman, sa w te di m lan, sa pase konsa, e mwen remèsye w si se yon byen, epi, bon, petèt tou, m ap pran plis pridans si se yon mal pwochèn fwa? Lè m ap fè yon kat pou yon moun, m ap fè yon konsiltasyon pou yon moun, m di w, tèl pa fè tèl jè, e pa vre? Fò w di m si se vre a, si se pa vre. Ou p ap ka di m non, paske se vre. Genyen ki konn ap ri. Men genyen tou, m konn di, m renmen gerezon, ale apre sa w a rele m. Paske m toujou gen rezon. Ah maintenant ou fè leson an avan epi si Wi gen nou bagay li nan pa kwe m di w met ale ou met ale lè l fèt kounye a rele m sorry se paske m touche w. Maintenant ou fè leson an e aprè si bagay la fèt wap touche l se konsa? Non ou peye leson w pou m peye tande lè w vin nan biwo w jwenn a sekretè w pale avè l se lè w fin jwenn a sekretè w jwenn avè m ou pap wè m. Se lè w fin jwenn sekretè, lè w fin konkli l, ban w fich, kounye a lè w vin kote m afich la, m ba w peye, epi m di w rantre nan biwo w, nan chanm pa m nan kounye a, epi nou pale, koze. E si tout fwa leson an pa ta mache? E kòb la? Bon, e m dakò avèk ou, m poko janm jwenn sa. M pa ka ba w repons sou sa, paske m poko janm jwenn li. Donk ou bay bon sèvis, nou ka di l konsa. Wi, si m ka chita la, mon ami, m pa gen tan non. Gen moun ki ki konn mande m sèvis ki pa gen kòb, men m di yo fò yo pasyan paske m pa gen tan pou moun ki peye. Ozetazni m byen kontan gen kat ou ap tande, yo mande m sèvis m di m ap fè l pou ou paske ou pa gen kòb. M wè ou pa gen kòb, men m pa gen tan pou menm moun ki peye non men fò w pasyan. Lè w ap sèvi a Dye, fò w gen pasyans.
Donk se se a Dye w ap sèvi, se sa? Wi, m pa vle moun di m mèsi non, m di w di Bondye mèsi lè m fè yon bagay pou ou, m pa bezwen mèsi nan men pèsòn. Mwen amoni avèk Dye le pè e Dye de la mè. Alò, si m byen konprann, tawolojyen an oubyen tawològ lan pa gen anyen avwa avèk jan yo konn di se espri dan lè oubyen dyab. Alò, li pa gen anyen avwa sa. Nan, tawo pa gen ankenn relijyon, li pa gen ankenn baz, li sòti. Si nan la lwa de Dieu nan Torah. Men nan entèpelasyon w yo gon espri kanmenm. Pa gen okenn entèpelasyon. M mande ke le syèl e la tè done mwa le pouvwa pou m ka di sa m ap di an. Se syèl a tè k bay pouvwa. Menm jan menm jan Awogan tou li mande le syèl e la tè tou. E poutan li gon seri de de espri ke li fè li fè entèpelasyon avèk yo. Bon bon. Ok mwen dakò ansanm avèk ou. Tande. Vodou pa entèlektyèl. Vodou se de bouch a lorè yo te transmèt. Tande se yon gwoup moun ki pa konn li ap di yon bagay. Ki nivo w pral vle l ye? M ekskize m si m poze w kesyon sa. On gwoup moun ki pa konn li, ki pa konn anyen, k ap jere yon seri de bagay, ki nivo pral vle l ye? Ou pa dakò avè m, monami? Se menm jan m te yon kote nan mache an fè, m ap pale, yon ekip medam antoure m, epi gen yon gòt ki te la di, Moun pa fè maji vandredi! M di, Tonton, kote ou jwenn avèk bagay sa w ap di an? Li di, Non, ou pa bezwen konnen, bagay se konsa yo ye. E konsa l ye, m pa konnen, e se konsa l ye. M di, Tonton, lè maji, se lè sa yo, lè vandredi yo fè lanmou, maji pou lanmou. Madanm ou al kite w, se vandredi pou n frape maji a. Mari w al kite w, se vandredi pou l, se Venus. Ou konprann? Ki vle di, sa k fè lè w al kan yon moun maji l pa mache, li pa konn anyen de planèt, anyen ki jou pou l fè tèl maji. Non, li k leve konsa l fè yon dezòd. Men ou di ap bay nan en ou bay ou pa mache non. Paske li pa konnen règ bagay yo.
Si gen yon moun madanm li kite l oubyen menaj li kite l, si l al kote w, donk ou ka fè l retounen vin jwenn li? Bon, mwen di wi paske m fè sa tout tan. E m pral fè sa demen. Ou pral fè sa demen si Dye vle? Wi, pou yon moun ki lòt bò. Ou konprann? Mwen di wi paske se li m fè tout tan. O, alò si moun nan lòt bò ou ka fè l? Tout bagay a distans. A distans. Ok, an retounen sou kat sa. Men nan, fon ti demonstrasyon tou piti avèk pou telespektatè, telespektatè sou avèk kat la. Demonstrasyon, e ki jan pou n ta fon demonstrasyon, sof ke m ta di ke tande. Ki jan ou itilize kat la. Sof ke m ta di ke tout moun ki monte ou gen chanèl YouTube.
Tout moun ki monte sou chanel la. Alo, kat sa li fèt pou sa menm? Wi, li fèt pou sa, tande. Se yon konesans ki kache nan 78 kat. Men fò yon inisye pou etire konesans nan anndan. Awe sa, tout rès yo, pa konte, tande. Taro a gen 78 kat la dan, 22 a kan majè, e 56 a kan minè. Ou konprann? Ki ve di se a kan majè sa wè m ap etire yo, se yo menm ki sèvi. Pou ki ba w repons sa w bezwen yo, a kesyon ke ou poze yo. Alò, kòm, kòm e, e leson yo chè, ou di m se 100 dola ameriken se sa? Wè, e m pa renmen kòmsi bay pri non, se lè moun nan rele non, e kòmsi ke m pa renmen bay pri pou nan tele, pou bay, se lè moun nan rele. M ta renmen w bat yon kat pou peyi an, pou n wè kijan, alò, avni peyi an ye.
Li vle di fòk mwen ranje plat yo. Al pou 6. Prive di. Alò, m ta renmen konnen si n ap gen yon prezidan pwovizwa oubyen n ap kontinye avèk Doktè Ariel Henry kòm alat nan tèt peyi a. Nan la menm w ape poze èske n ap gen yon prezidan pwovizwa. Alò, lè m reponn ou sa, ou ka poze lòt la. A, yon sèl kesyon m poze.
Ok. Èske n ap gen yon prezidan pwovizwa? Ok. Ke le syèl e latè done mwa le pouvwa e ka sèlman di èske n ap gen yon prezidan pwovizwa. Eske nap gon prezidan pwovizwa 1? Eske nap gon prezidan pwovizwa 2? Eske nap genyenl 3, 4, 5, 6, 7? A, le mond pa la, Ayiti pa la, se mwen ki separe nan plas li. Nou prale la. E konsa, sa se, se, yo itilize sa yo pou kesyon dirèk. Ou poze yon kesyon dirèk. Men se pa li map li avni. Ou konprann mwen? Eske madanm mwen renmenm? Sa se kesyon dirèk.

Sa se sa m jwenn pou m di. Si n te di non, l t ap di non. Si n te di wi, l t ap pase sa sou negosyasyon. Nan pòt mwen, m reponn sa nan plizyè lòt stasyon. Moun ki gen pou prezidan an la la 75 pou san ki se Lanbè. Ou wè m oblije di w sa la 75 pou san chans. Eske ou di n ap gen yon prezidan pwovizwa e se ap Lanbè? Ap Lanbè men 75 pou san y ap bat, y ap goumen, gen yon gwoup k ap goumen pou l pa monte. Men l ap prezidan kanmenm?
A 75 pousan mwen di w. Non men a 75 pousan lap prezidan de tout fason preske. Tande mwen, mwen m di w sa. Nivo prezidan lan moute a 75, sa ka rive ke li desann. Pase gon gwoup kap goumen pou li desann. Men. Se sa m wè map di w wi kap pase wi. Ou konprann mwen? 75 pousan prezidan an nan men lanbè. Men gon gwoup kap goumen pou l pa rive a 100 pou l atenn sa. Men jiska prezan, eske m jwenn yon repons avèk kesyon m nan? Bon, ou jwenn, ou jwenn.
Nou pa fini, nou pa gen prezidan pwovizwa la non. Si w di a 75 pousan chans pou l bon, men ou pa di nan m gen yon prezidan pwovizwa. Tande, mon ami, mwen di w ka gen yon prezidan pwovizwa a 75 pousan, se sa kat la reponn mwen, m pa ka di sa l pa di. Ok. Ou konprann? Ok, ou di w ka poze kesyon youn apre lòt. Mètnan. Mwen di w ke moun ki gen pou prezidan an, li nan ling nan se Lanbè, ou konprann mwen la, 75 pousan, l ap monte, men konsa tou l ka desann. Li banm tout dous sa tou pou moun konprann. Dye gen dwa chwazi w pou yon bagay, men fòk ou kenbe liy ou te konn epi fon erè l ba yon lòt li. Ah wi sa son gwo pawòl ou di. Wap wè mwen tou di nou sa, ou a di bon yo te di se entèl, depi w fon erè se menm jan. E banm pran yon ti mosyon, se pat Privè ki tap prezidan, se te Dera. Bon dezòd ki fèt Privè pran l. Ok, mentnan men kesyon map, men bon m repoze w kesyon an sou yon lòt fòm. Kèlkeswa si ap gon prezidan pwovizwa se lanbè lap ye. Alò si ap gon prezidan. Pou prezidan se lanbè lap ye.
Wi m kwè sou sa abite sa. Se sa m te vle konnen. Se sa m te vle konnen.
Mètnan, eske nap kontinye avèk Doktè Ariel Henry? Ok.
Se trè bèl kesyon. Mwen ti poze la. Ok, se sa. Eske Ayiti ap kontinye avèk Doktè Henry? Ariel Henry.
Ariel Henry, 1.
Eske lap kontinye ansèm avèk li, 2. Eske ap kontinye, 3. 4, 5, 6.

Vwa prete sou sa n bal nan detay yo paske madanm nan redi anko petèt. E m pran responsabilite petèt Ariel Henry e dosye Ariel Henry an li plis non ke wi. Ou sa e mwen t pran esposablite sa, sa fè sa. Alò n ka di. Sa fè sa, bal moto.
Pral genyen ayan y ap destabilize byento. Pase pral gon kominikasyon k ap vyen de lenteryè, entènasyonal. Gon lòt chanjman k ap gen pou fèt pase Ariel manke kominikasyon. Li yon ti jan pa ekilibre, l pa konn ki sa pou l fè sè dènye tan. Gwo leson w ap fè la. Wè, sè dènye tan l pa konn ki sa pou l fè. Men pral gon jijman t pral fèt wè e lajistis. E pi sa se Ayiti. Men e Ariel, Ariel pral oblije ale o dyab. Ou konprann mwen? Se sa w wè m di la w. Men Dantò di petèt. Men petèt Dantò a plis non pou Ariel ke wi. Sa se mwen ki di sa. Men definisyon yo la, Ariel manke kominikasyon men sè dènye tan la l pa konn kisa pou l fè. L kanpe nan yon kafou l pa konn si pou l monte si pou l desann. E sa ka rive m bliye sa, apre jijman ka gen yon jijman Ariel ka fèmen. Wè le jijman, wè, wè sa, sa se son sòt de penitansye, men jijman, wè pwèd mwen ze sa, jijman. Alò, nap tann. Wè, nap tann, e lè l sòt si tou. Non, men depi l sòt si, ou men ou tou. Non, e, m poko janm fè sa nan okenn stasyon tele pou. Non, men la e bouyon kreyòl, se kanal 11. Kanal 11, wè, kanal 11, wè. Non, lè w di sa depi l sòt si, m poko janm pèdi. Si w te konn ap swiv mwen, m te ale nan yon entèvyou, m te di tout moun nan katye popilè yo sòti. Paske yo pral antre lakay yo met dife, fè sesi, fè sela. Youtube, e Youtube avèk e TikTok te pran sa, yo te relage l paske sa te fèt. Paske ane prezantatris lan di, ou pa kite yon pòt de sòti, m di e mwen k di l. Li di ou kwè kon sa w si, m di e mwen k di l. Li fèt vre, yo te kontan, yo repran sa m te di a, yo fè pwopagann avèk li.
Ok, mentnan kom ou di se nou 2 sel ki Taolo an Ayiti, eske nou pa kontinye, nou pa ta renmen miltipliye l pou gen plis jen, plis moun ki enterese e rantre nan konsept sa ou byen rantre inisye? Mwen ouvè sa, se sof kanal 11 m pat gentan anko e premye fwa ke mwen vin nan emisyon kanal 11 e m vin nan yon bouyon e m renmen bouyon e. M renmen malòt Tarlord la nou byen wi men li pa gen menm nivo panse avèm mwen mwen vle tout moun sa m dil ann kolabore poun fè sa li menm son lòt bagay li wè men se dwal se chwal men mwen menm map toujou fèl nou lanse enskripsyon enskripsyon ap fini nan mwad septanm nan la li te kòmansel deja depi bon mwen gen 2 mwa jiska 3 mwa la depi nou lanse men nou te plis bali nan lòt stasyon nou konprann e kite okouran. M kite w kouran men gen moun ki rele nou men sak fè ke m poko demare se paske mwen menm gon travay map fè nan lokal la men konn fini travay la nèt nap demare sou sa map rele moun ki gentan enskri deja nou di ke nap kòmanse tèl lè yap tann mwen. E
sitou an pwovens oubyen m te ka di moun yo yo rele ougan yo yo konn ap fè yon leson pou yon moun epi yo di kèt yo paka wè anyen pou moun nan. Ou menm ki se alò ki son entèlektyèl nan domèn nan, ki sa k ka koz yo pa ka wè anyen pou moun nan dapre ou menm?
Bon, misye pral fè m pale yon gwo bagay kòm si ke nan vodou gen 90 pousan, m oblije pran responsablite di pousan, 90 pousan gang ladan. Yo gate vodou a. Vodou a son bon bagay paske vodou se lamè. e senyè se le pè fò fè ekilib dè de lè manmanw fè bat nan mitan yo te ye se konsa le mond ye nou menm nou nan mitan ant papa nou e manman nou ki se la mère terre men lè nèg lan di li pa wè anyen men mpa k janm pa wè pou moun non mwen menm mpa ka konprann mpa konn sak pasel sak rivel li menm se nan balèn lap gade se don pal se ling pal. Men depi m konn dat nesans ou, m ap ka pale ou, men sa w gen pou fè, sa w vin fè sou latè, nan vi pase w, men kisa w te ye, men kisa w dwe aprann, men ki jan pou w ye pou w ka rich, pou w ka chanje vi w. Mwen menm, m t ap pase mizè. Lè m vin konn tèt mwen, jan yo di kònen twò a twò menm, konprann mwen ke lavi m chanje. Menm jan m fè pou tout anpil lòt moun, mwen m di w se yon pwosesis, se pa dyab mwen genyen, se fè m fè w vin konprann yon tas de choz e pou w sòti nan mizè avan 4 mwa. Oh God mwen si w pa ka tann sa pa vin kote m al shalom janm toujou di moun yo e yo konn ap ri pou sa w ap kouri dèyè m di m depi w pa konprann anyen men pa kite m an repo ale lòt kote yo men ban m yon souf ou pa ka pran mèg de ou pa vle konprann ou pa konprann ou pa vle fè anyen men ban m yon souf al fè wout ou m pa t voye rele w ale yon lòt kote k ap ba w 5 an vore si bon ou konprann mwen. Ben mwen di w men mwen pa gen dyab, mwen an afè avèk anj gadyen klando yo, meton an amoni ansanm avèk yo, avan 4 mwa tout bagay ekilibre pou w. Nan relasyon 2 koup yo, yo konn di, yo di konsa, gen de moun ou pran, ou gendwa pa janm avanse nan lavi w. Trè byen, se sa. Gen de moun ou pran tou, ou gendwa fè siksè avè l. Mentnan, kijan w pral fè konnen moun ki fèt pou ou an, avèk sa k pa fèt pou ou an? Kendy. Ok, lè w konn tèt ou, epi jan yo di an konnen twa twa menm, si pa egzanp ke ou se yon e.

Nou konn sa m di w lan, nan se ou k pral di lè w poze afè a ki ki siy nou pou wè si l koresponn avè w. Si w renmen fi an l pa koresponn avè w, ou ka fè yon koplip epi w pa ret avè l. Se renmen w te renmen l kòmsi w kanpe pou li, ou konn sa t rele kanpe a, ou fè yon koplip epi w pa ret avè l. Sa p ap deranje w. Men si s on moun ou bezwen pou w ale lwen avè l. Pou w ale, ou p ap ka avanse ekonomikman e anyen ou p ap ka avanse. W ap toujou nan kont ansanm avèk li depi l pa koresponn avè w. Ou pran de dlo zen, ou pran fe a fe zen. Nou konprann men feu l'air, eau terre. Ou konprann mwen? Lò se tè ou sipoze pran yon moun ki se dlo, oskòp li se lo. Lò se feu, ou pran yon moun ki se l'air. Yo di nan relasyon seksyèl ou gen dwa anmagazinen yon pakèt espri negatif ki ka fè w fè bak e konsa tou ki ka fè w fè avan. Byen se, byen se sa. Ki jan w ka enpeche sa? E si sa ta rive w tou, ki sa w gen pou w fè pou w rezoud pwoblèm sa? Men ou, m pral kòmanse pi wo, m ap di nou sa, menm sèks lè w ap fè, fò w rele Bondye ladan l. Ou sipoze chita a madanm ou fas a fas, nou fin medite dabò nou remèt Bondye tout sa wap fè se gran kreyatè a pou mande l dabò wi. E li k mèt wi frè, se li k wa, ou pa ka fè sa w vle non wa yo mon ami pou m ka vin kote w ye a wi kote w kesyon lan wi. Fè sèks ansanm avèk yon moun si w pran fi a l te konn pase li gentan pase 30 nèg deja ou gen giyon 30 nèg sa yo k sou li li ba ou l, ou menm tou pase 30 fi w gen giyon 30 fi sa yo tou ou ba li l, giyon w pran nan sèks pa anyen ankò. Nan fè sèks. Se sa fè lè moun nan pran yon beny chans, w ap wè Nazou pral kouche kokorat nou, eskize mwa, nou pral pran grapyay nou. Alò Andy pa pran nenpòt moun. Pa pran nenpòt moun.
Si se pou kont mwen, bon se konsa. Men e, w ap wè l ap tou chèche moun ki gen mwayen. Pase depi w al pran nenpòt moun, e kòmsi w te lave mesye a, te w remèt li chans lan. Menm moun nan ap di depi lè mayi tel la ap wè bagay yo ap mache lap panse li vèk li pa konn panse chans li gen avèw ou to sot depanse konbyen kob pou fon yon beny epi ou remèt li chans lan ou konprann lè konsa si ou pa vle pèdi chans lan ou sot fèl madanm ou paka pran beny lan pase pouw gen kob la jou ou pral frape avèl fèl beny a dlo sale sa fon ti ekatel tou pti ou frape dèyè seve li retounen genyenl ankò. Alò son konsèy son konsèy wap bay donk anvan ou antre nan relasyon seksyon la moun nan fèl beny a dlo sèl. Li pa siye kòl kite dlo a fin chèch sou li epi endure ou men demen si vi sal gen ap retounen ankò. Ou konprann ou fon ekate yon seri de bagay sou li si w anvi l. Ou fon ekate l. Alò gon konsèpt sitou etidyan sitou bachelye yo, yo konnen trè byen ki se ki se se Socrate ki te di l, konnen twa twa menm. Mentnan ki kijan yon moun ka chache konn tèt li? Kòman pou l fè? Paske li fasil pou di, men se materyalize l lan ki difisil. Si w pa ka fè l, w ap jwenn avèk yon mèt espirityèl l ap ede w. Men konèt ou a twa menm nan, se ou fin konn dat nesans ou, ou konn oskòp ou dabò, se chèche konn sou ki siy ou ye. Se pòt sa k pral fè w gen tout lòt yo. Ki siy mwen? Kounya ou pral chèche ki misyon sin sa si w pa ka konnen ou pral kote yon lòt moun, yon maj, yon gourou, yon esenyen, ou konprann m, ou al mande ki, wi kendy ou ka chache wè, monchè m se yon scorpio ki misyon m, kisa m dwe aprann, kisa m vin fè sou tè, mwen fè sa pou moun yo, oryante w men kisa w vin fè pou w pa pase mizè. Alò, si yon moun gon moun ki mouri nan movè kondisyon, nan movèz kondisyon, kòm si yo ka di yo voye, yo tiye l nan dyab, antre parantèz, mètnan, èske si l chache wè Kendy, Kendy ka fè l pale a moun nan? Oubyen di l sa k tiye moun nan? Wi, m ap di l atravè kat la, men m pa ka fè l pale a moun nan, m pa ka bay manti sa. Men m ap di, men kisa l fè, men sa k tiye l, men sa tiye l. Èske w vle di ke ougan ou pa fè? Moun nan pa la moun nan lè yo di yal rele moun nan nan govi sa pa egziste yo. Bon m paka foure kòm nan zen sa non men li an dezòd. Si w konnen pataje l avè nou. Nou ta telespektatè, telespektatris kanal 11 yo ta byen renmen konnen. E m poko janm fè esperyans sa men gen moun ki ladan l ki di m ke se yon fake. M poko fè l non men gen moun ki ladan l gen de manbo m byen avèk li ki mete m klè. Men vwa kap pale a son. Wi, san pwogram. Bon anpwa mwen, se yon bagay ki gentan fèt deja, ou menm ou vini tou strese. Ou pap gen kontwòl anyen. Ou wè yo fè w pè. Se pou w ka bay yon manda pou w al nan syèl la. Ou konprann? Yo fè w pè. Ok, rantre an amoni ansanm avèk Dye le Pè ki anwo e Dye de la Mè ki se, ki nan Bib ki nan men nou an, pase m pa tèlman renmen ret ladan l, pase se yon liv tèt chaje e ki genyen pou mwen menm apreprè nenpòt 25 pousan manti ladan l. Ou konprann men se sèl som yo k verite. Bon m pap tèlman ret sou li paske li rantre l refèt, li rantre l refèt ou konprann men sa son lòt deba. E nan bib sa l di je si nwa, je si bèl, fam dizrayèl, sè le solèy ki ma brile, la mè tè ki se la rèn dant ò. Alò Kendy kòm ou konnen nan moman ke nap viv lan la nou gen yon pakèt gang kap bay kap bay anpil pwoblèm sitou ensekirite ap vale tèren mètnan antanke jèn antanke tawològ E m pa konn si se yon mesaj espirityèl, men si yo ta renmen voye yon mesaj bay moun sa yo ki vle teworize popilasyon an, ki sa l t ap ye? Bon,
tout sa yo k ap fèt sou latè se Dye k ap fè l. Sof malè avè w se ou menm yo itilize. Ou konprann tout sa k ap fèt sou latè se Dye k ap fè l. Ou wè moun nan ap bwè yon vè dlo l mouri kè l rete li nan pwogram pou l ale. Ou pa bezwen plenyen non mon ami. Paske ap gen 850 mil moun ki pap wè nouvèl Ayiti nan 13 an ankò a, fòk yo gentan ale. Tout moun wè k tap mouri yo, yo konte ladan l. Men, e, sistèm gang nan se yon pwogram li ye, ou konprann mwen, ki vyen anwo ki materyalize anba pa yon sektè. Men l ap kanpe byento. Ou konprann mwen? Men l ap kanpe apre 2022, rantre 2023. Alò s on pwofesi?
Wi, l ap kanpe apre 2022. Nou konprann, l ap kanpe. Men, e, m ap di nou tout, nan trèz an, Ayiti p ap nan pwoblèm sa yo ankò. Apre trèz an. Wi, n t ap pale de sa an koulis talè an. Mentnan, èske ou gen yon pwofesi pou trèz an, pou Ayiti sot nan sa l ye a konplètman? Apre trèz an, Ayiti p ap nan sa l ye a ankò. Alò, se yon wa k ap vini retire nou oubyen yon prezidan? Paske nou sonje gen yon pwofesi ki te di se yon wa k ap vini. Moun k ap pale de wa rèn yo, se lè yo mouri y ap vin sa apre 2050. A lavni, men, avan 2050, son komite de 7 moun kap jere Ayiti. Reprezantan lajenès kap reprezante pa Freda, yon ti milat, konprann mwen, reprezantan legliz katolik, yon grenn, reprezantan e palemantè, yon grenn, reprezantan laprès, yon grenn, ki vle di, se 7, 4 gason, 3 fi. Sa vle di son konsèy, son konsèy administratif kap vin jere Ayiti. Wi, kap vin jere 7. An 2050. Wi, e avan 2050. Avan 2050. Nan 13 an ankò.
Men ap gen yon konsèy de 21 manb k ap veye sou 7 la. Si pou chanje yo, si yo fè travay yo byen, saj. Men, chak kote ap gen drapo pa yo. Ayiti ap separe an plizyè pati. Kòm si wayom. N ap vin wayom. Wi.
Men chak kote ap gen koulè drapo pa yo, men se an Ayiti. Men, m ap tou di moun sa yo, gè Amagedon antre lèdye e lèzòm nan, se sa l sinifi. Gè Amagedon sinifi gè antre lèdye e lèzòm, e final la e la l ap fèt. Ann Ayiti?
Ann Ayiti l ap fèt.
Pase ap gen fistre, apre trèzan, y ap vle atake nou pou detui nou, moun sa yo ap frape espirityèlman san nou pa menm pran menm yon zam. Alò Bondye ap kanpe pou nou. Bondye ap kanpe pou nou.
Se la baz li ye. Se la baz Dye ye. Oh alò Ayiti se la baz. Se la baz li ye.
Se la baz li ye wi mon ami. Se sak fè ou wè nap pase mizè konsa wi. Tande. Li bezwen nou. Lè Bondye bezwen ou frèm. Li fèmen tout pòt pou ou wi. Chak pòt ou wè ki pral ouvè. Oh m pral resi. Oh li fèmen l wap pèdi. Nan se konsa ou di a trè enpòtan. Men wi. Depi Bondye bezwen ou. Tout moun ou wè. Chak bagay ou pral jwenn li. Bop li fèmen. Bezwen yo bezwen ou. Chèche konprann ki jan ou bezwen l epi w ap wè sa w bezwen w ap jwenn li trè fasil. Se konsa m te ye tou. Tout sa m pral jwenn m konn mache nan lari pou machin frape m wi. Tèlman m chèche wi mon ami. Men lè m vin konnen mwa mwa menm m di o bon. E te konsa bagay yo te ye epi m lage tout moun nan menm ling sa m pa kenbe l pou kò m. Tout moun nan isi lòt bò m lage l nan menm ling nan m pa kenbe l. Ou konprann pataje l. Janm sòti tèt mwen an, m wè ke se konsa pou moun sòti tèt yo epi m pataje l a tout moun. Se sitou sa fè ke m vin pa gen tan. Tout moun nan pwoblèm. Evidaman. Tout moun bezwen sòti tèt yo. Tout moun gen pwoblèm lanmou. Tout moun gen pwoblèm ekonomi. Tout moun gen pwoblèm travay. Ou konprann? Se konsa. E nou te kontan gen w wi. Bon, mwen m kontan wi. Se premye emisyon m pase, m santi m alèz. M pa konn si se dekò a pa depi lè m vini m renmen dekò a paske m renmen marasa yo anpil m konn mwen m renmen marasa yo m pran ka yo pou moun e pou mwen paske m genyen marasa m ap pran ka pou moun aletranje ou konprann mwen m renmen marasa yo men m renmen dekò a men m santi m alèz se premye fwa m al nan yon emisyon m santi m alèz e m renmen yo tou ou konprann mwen se pa renmen lòt lanmou an non lèzimè non lanmou divin kenbe la w ap avanse a sa w ap fè an kenbe la. Ou pa vanse. Mèsi.
Espektatè, telespektatris Kanal 11 yo, nou te gen avèk nou Duclair Kendy ki se Tawològ e Senyè. Avèk li, m espere ou aprann anpil bagay, anpil bagay ou pa t konnen ke ou konnen. Epi tou, si ou pa konnen, ou ka tcheke l pou w konnen plis bagay toujou. N ap jwenn yo nan 31 21 82 13 epi al sou Verite Veridik sou YouTube epi tape. N ap konn tout sa m lage. Se te emisyon Pawòl Lanmou, yon kreyòl, se te chèn televizyon Pawòl lan, Kanal 11. Pa deknekte, kontinye branche pou rès pwogramasyon. E pa bliye abòne a chanèl YouTube lan, kontinye pataje, kontinye like l. E nou menm, n ap kontinye al chache pou n pote pou ou. Orevwa.